Pou desann vant wi Bèlifat.
Bon lè m t al nan doktè a pwa mwen te bay m 810. Bon m pa janm wa bwè ladann koman n rele? An m bwè ladan. Rele akò. On moun ki te ba ou li pou achte? Nan famasi a m jwenn li. So ou jis wè li ou achte li? Ya, ou bay pòtre moun nan sou li. Ou bay moun nan ki lajè l te ye.

Aswè yo ka fè Yon bon resèch wi pou deblozè nè a Ok men l di Ok yo di w pou bwè 3 3 wi pou bwè nan maten Wi men sa l di Avè manje swa san manje Yo di w take 3 tablèt in the morning 3 tablèt nan maten Son sèl grenn ou konn bwè? Li gen 72 ladann. Men metel la poum kòmanse bwe. Wè gwosè fal mwen m pa konprann. Bon kòb lan men m pral nan civière sa m achte tou. Bonswa wi m pat di bonswa. M pa di bonswa. Ti konprime sa m pral bre. Pou m wè. Si vant lan ta desann. M ap mennen nou avèk mwen jodi a la. M ta fon ti vlog M'en m komanse yon vlog pou m fini l jezi So Jezi li fè cho Li fè cho but li fè ti van Mwen jwa kite vit machin li Tou desann Alright so nou prale ok Nan storaj la. Fòm mete GPS. M konn kote m prale an wi. M toujou mete GPS lè map soti. Lè m pral yon kote. Just in case. Pou l ka ban mwen wout ki pi kout. Gen de lè lari an bizi. So. Kamera pa prete non. Kote l ye. Mwen lwèl tobe. M bezwen bagay pou m mete nan machin. Machin nan Oh you know what M prale nan Best Buy kounye la Actually m bezwen ale nan Target Sa m bezwen nan Target Kounye la m ap sonje m bezwen yon bagay nan Target wi So kòman nou ye mezanmi Kòman lari an ye M tande Ayiti cho Depi avan yè m ap eseye pou m rele papa m Paske papa m se Ayiti li ye M ap eseye pou m rele li Mwen pa ka jwenn li Mwen pa ka jwenn li Telefòn li bon Men m pa konnen si e chaje. Telefòn nan pa genyen oswa gen sèvis ki pa genyen paske lè m rele li pa menm sone menm yo di m kisa yo di m telefòn sa pa disponib yon bagay konsa So kòman Ayiti ye mezanmi kòman Ayiti ye m tande Ayiti cho m pa konnen. Ki sa kap pase m pa m pa tande nouvèl bagay sa yo. Menm isi m pa tande news isi. M pa m pa konnen m just m just pa renmen gade news. Se sa k fè m bezwen bagay pou mwen kenbe pou mwen mete pou ka kenbe kamera m nan lè m ap fè vlog ok. Oh oh. Best buy best best.

Ok so mwen soti nan best buy lan Mwen sot de bagay Yon bagay pou mwen mete nan machin nan pou lè map vlog Ou konnen tankou bagay nou itilize pou telefòn Tankou bagay sa yo itilize pou telefòn Men yo gen tou pou kamera So yo banm sa mpa konnen si lap bon Si lap djanm poul kenbe So sa se li menm ti bagay sa. So m pral eseye mete li nan machin nan pou m wè. Paske m ap pede kenbe kamera a nan men mwen. Li like um li yon ti jan difisil pou mwen lè m kenbe li nan men m epi tou m ap kondi avèk yon sèl men. Nan bagay konsa ou ka fè ak Sitan li non So Ok so Banm eseye mete li poum wè si lap bon Apre sa map tounen Eeyy bon Ok so Li kenbe Mka Li kenbe ooh mwen renmen sa. M swete li pa tonbe paske lè map kondi lè map kondi m ka mete li m pa bezwen ap kenbe sa m te gen sa lè map vlog tankou nan lari m ka kenbe li konsa but yeah so si ou gen machin ou gen ou gen difikilte sa tou ale nan best buy lan ou ka achte sa ki rele gorilla pad lan sa ok. Konsa l fè. Epi tou achte sa. Meni achte sa. Tripod um, thread mount adapter. Ou mete li ladan pou ka kenbe. Se de bagay sa ou m achte. Yeah. On sèl difikil, on sèl bagay. Difisil li genyen se si gon lòt moun nan machin nan avèk mwen, yo gendwa pa ka wè, yo gendwa pa ka wè figi moun nan paske chak tan map try pou m vire li like pou li ka dwat konsa, li pa ka, m pa ka vire li. So m pa konn kisa fè sa. Oh gon pakin devan la. Mwen pral. Fè gaz This way So m soti nan target lan M pa t ale avèk kamera Because I'm like Li pral difisil pou m te like Pou m kenbe kamera a nan men mwen Epi tou pou m ap chache sa m bezwen an So M montre nou sa mache poutinyèz mwen an Mache sa pou li Paske tines mwen an sèm nan pa kite li jwe avèk bagay poupe bagay sa yo So ale non frè ou pi prese pasem Pa kite l jwe avèk bagay poupe sa yo So li difisil anpil paske e tifi li ye So li difisil anpil pou achte bagay pou li like So paske tifi pi ba. Plis bagay wap jwenn nan store se bagay poupe, ti bagay sa yo, ti jwèt pou yo jwe, kòman pou yo fè bagay jwèt manje, bagay sa yo. So li difisil anpil pou m achte bagay pou li. So se pa bagay learning, bagay ABC, bagay ki bagay ki gen bagay aprann ladan yo sèlman pou m achte, m pa ka achte anyen. So se sa.

Nou konnen nou m te fè video avèl oh I have so much stuff mwen tèlman gen bagay nan menm Evnali ouvè pòt la dede Poukisa ou gen cheve sa nan tèt ou la Kè Meni Luna Dja Sa Machin sa Eh

Bonswa, bonswa Bonswa Mwen nan kisa m sanble? Sezousi m pa pran swen m menm M lezi, chalè a vin Vin fèm lezi. Chalè a fèm parese. So koman nou ye? Sa se yon vlog ki pat fini. M ap eseye fini li. So li gentan 7 è edmi konbyen. So si nou wè m nwa paske solèy la gentan desann. So mwen vini nan bò. Fè M konnen si w isi Mèsi sa fè twòp bri la Si w isi ou konnen ki sa bòfè Men si w Ayiti bòfè se yon Se yon gwo restoran li ye Moun Chinese yo fè manje ladan li So M kwè ou peye 13 dola konsa M kwè 11 dola ou 13 dola Ou peye ou manje valè manje ou vle ok Yo gen anpil manje yo gen plizyè kalite manje anndan So ou manje valè manje ou vle So se la nou vini. Se mwen menm avèk Yvnaly. Nou just pral hang out avèk manman li. Just pase yon ti aprè midi ansanm. That's it. So m di bon m just rekòde pou m ka fèmen vlog lan. So m ap mennen nou anndan ansanm avè m ok. Pou nou ka wè. So si w Ayiti wi ou pa konn bòfè. Ou pa konn restoran bòfè so. So yeah. Nou wè m lèd. M bezwen fè cheve m.